Hello bonjou kòman nou ye kòman nou te pase e nwit lan e nou kouyè avèk gras seyè a tout bagay te trè trè trè byen pou nou e se de pou mwen menm tou e mwen trè byen Gras a Dye. E koman nou ye? Koman nou te pase semen nan? Koman nou te pase jou yo? E koman nou ye nan Jezi? Koman nou ye ak levanjil la? Yon kwe avèk gras Seyè a nou anfòm. E mwen gen yon bagay. Mwen gen yon video mwen sot gade talè a. Sa vreman vreman touche. Mwen sa fè tris. Sa fè tris anpil anpil anpil anpil e map gade m yon mesye yon gade mwen yon mesye ki te gen yon ti pitit li ki gen lè ki te etène e nan lopital Bernamez nan men ap esplike e koman doktè yo te fè tout mwen e posib e pou ti pitit lan te kapab gen lavi e m tap gade video an e sou Facebook m te wè ti pitit lan e ti pitit lan te gen yon bagay la nan kèl yon yon yon timè te nan kèli Nan la men doktè, an Ayiti pat ka fè anyen pou li, yo te di se, se vwayaje, pou yo vwayaje ansanm avèk li, sa vle di ke pou doktè, pou doktè e blan kapab e, kapab opere li.

e pou yo kapab pou timoun yo pou yo kapab bay ti pitit lan lavi pou li ap wè yon ti bebe konsa ap soufri yon ti bebe konsa l ap soufri avèk yon bagay nan kè l l ap soufri l ap gade ti pitit lan a chak lè ta kou souf a chak lè kè yon bagay ou nan se an an m se oksijen yo mete pou li yo di ki pou a ki pou ki pou ki pou ki pou bal souf Mesye ap esplike, li di Doktè Bernard Mezio, yo fè tout mwayen posib, yo fè, yo goumen, yo lite, pou ti pitit la te kapab gen lavi. Mesye a di, kan pil moun, pil moun lòt kote nan lòt peyi yo, Yo bal èd, gen ki voye kòb ba li yo bal èd. Men li di l ale kote otorite yo pou yo te kapab fè l jwenn yon viza pou ti pitit lan ka al opere. Li di gen moun ki di l, gen ki di l yo pa kapab, gen ki gen ki pa di l anyen, gen ki gen ki yo bal yo bal fo espwa. Men mezanmi. Kilè na sispann. Kilè na sispann konprann. Lè yon moun ap soufri. Lè yon moun ap soufri avèk yon avèk yon bagay nan kòl. Lè yon moun ap soufri avèk yon doulè avèk yon avèk yon maladi. Kouman nou santi yo? Mete w nan plas sèvitè sa. Li di li priye, li priye, li priye pou Dye te kapab fè gras pou li, pou ti pitit la, pou li te kapab sove ti pitit la. Priye a se youn, men Dye mande lò pou lapriyè. Sa vle di ke fòk ou fè, pase Jezi Kris di nou dwe fè premye pa. Li fè premye pa. Li pa genyen se vre, men li mande èd. L al kote de twa otorite. L al mande èd. Li di l al nan radyo. Pa gen moun ki pran sa an konsiderasyon. Pa gen moun ki ba l yon vrè repons. Men ou menm. Mete w nan plas li. Ou menm sèvitè sa ta la dreso ansanm avèk, ansanm avèk demand sa dekwa pou l te kapab, pou l te kapab sove ti pitit lan. Men, ou pa dakò pou reponn li. Ou pa dakò pou sèvi li. Mete w nan plas li. Si se te ou menm ki te nan pozisyon sa, kòman w t ap santi w? Mete w nan pozisyon sa. Pase pa bliye, labib di. An nou, an nou kriye avèk moun k ap kriye, an nou rejwi avèk moun k ap rejwi. Bondye di, ede frè w la, tout sa ke, tout sa w ta renmen pou yon moun fè pou ou, tout sa w ta renmen pou yon moun ede w ladan l. Men depi w gen, Bondye di depi w gen poslibite a, depi w kapab, fè l pou yon sè w, fè l pou yon frè w ki nan nesesite a. Se pa t kapab ou pa t kapab fè l pou li, se pa t kapab ou pa t kapab fè l sove ti pitit lan. Se pa t ka pa ou pa t ka pa. Mete w nan plas li. Si se te ou menm ki te gen yon ti bebe konsa ki t ap soufri avèk yon bagay nan kè l. E doktè di w, doktè an Ayiti pa ka fè anyen, se vwayaje pou w vwayaje avè l pou ti pitit la al fè operasyon. Mete w nan plas li pou wè, mete w nan plas li pou kounye a la, men ti pitit lan rive, li mouri, li pèdi lavi l. E mesye an di, ti pitit lan lite pou l gen lavi, li lite, li lite pou l gen lavi. An nou sispann gen kè di, an nou, an nou, an nou, an nou aprann konprann yon sè nou, konprann yon frè nou. Mage ou kapab pa gen se vre bon menm sou pat kapab fè jwenn viza en li te met li te met menm yon ti mwa yon te kapab ba li e pi si te ka jwenn de twa moun bal mwa en li te kapab a al fè demand lan. Nou koz li pèdi ti pitit lan. An nou kite mechanste. An nou kite kè di. Kijan w santi w. Si se te ou menm ki te gen ti moun sa. Bondye fin baw ti moun nan. Bondye fin ba ou l. Si bondye pat vle l viv. Li pa tap fè tout tan sa. Li patap fè tout tan sa avèk bagay la nan kèl pou lap soufri se paske Dye te dakò poul viv. Poukisa poukisa poukisa ou pat sèvil hein kijan ou santi w kounya kijan ou santi w kounya kounya lèw tande ti pitit lan mouri etandiske li te vin kotew li te vin kotew li te vin adresel ansanm avèw. E ou te kapab fè l jwenn viza. Ou te kapab ba l yon ti mwayen pou l kontribiye avèk sa l genyen an pou l al fè demand lan. N ap ki jan w santi w. Antake imen, ou gen san k ap koule nan venn ou. Ki jan w santi w lè w tande timoun nan mouri. Kilè nap kite mechanste, kilè nap kite kè di, e sak fè Dye, Dye paka jwenn nou, e sa fè Dye paka di yon mo pou Ayiti, paske tèlman kè nou di, nou mechan, nou mechan. Gen de bagay lè nou fèl. Gen de bagay lè nou fèl. Se bagay krim li ye. Se pa lè ou rale yon zam ou tiye yon moun. Ou rale yon zam son moun ou tiye l. Nou touye moun nan. Se pa lè nou toufe moun nan nou tiye l. Men gen de fason nou aji. Nou tiye moun nan. Se nou menm ki koz ti pitit lan mouri men si nou te dakò nou te resevwa mesye si nou te dakò pou nou te ede papa pou te sove lavi ti pitit lan si ti pitit lan ta mouri li ta mouri isit la yo tap wè nou fè jès lan nou edel pou ti pitit lan te kapab gen lavi. Men nou pa resevwa jiskaske ti pitit lan mouri. Yon ti bebe konsa. Mete w nan plas mesye a. Si se te madanm ou ki te fin pase tout mizè sa, li fè sezaryèn, li fè tout jou sa nan lopital, li pa manje, li pa bwè. Men, avèk yon ti moun k ap soufri. Mete w nan plas madanm mesye a. Si se te madanm ou te nan pozisyon sa. Kijan w t ap santi w? Èske Dye dakò ansanm avè w? Èske Dye pran plezi nan sa? Non. Paske lapawòl Bondye di, Ede, ede, ede sè w, ede frè w lè l nan difikilte. Lapawòl Bondye di. Tout sa w ta renmen pou yon moun fè pou ou, depi w gen kapasite a, fè l pou yon lòt. Fè l pou yon sè w, fè l pou yon frè w. E ou va resevwa plis benediksyon, plis gras lakay Seyè a. An nou kite kè di mezanmi, an nou kite mechanste, an nou kite kè di pou Bondye kapab jwenn nou. Ann kite mechanste pou seyè a kapab beni nou pou bondye en kapab fè ayiti vin yon lòt nouvo pou bondye kapab jwenn ayiti en poul chanje poul metel nan sans li vle. Pou nou kite kè di. E si nou pa repanti o dènye jou, li pap bon pou nou. Kijan ou santi ou? Kounal lè w ap wè mesye ap kriye, yon gason konsa, pou wè l ap kriye. Li di li di li adrese l a plizyè otorite l ale nan radyo pa gen yon youn ki ba l yon bon repons e pou l ap di ti pitit la mouri sa fè tris kòman w santi w kòman w santi w anpil e byen sou latè pa itil nou anyen. Ou met sere lajan nan konbyen bank li pap itil ou anyen o denye jou. Li pap itil ou anyen, anyen, anyen o denye jou. An nou sere riches nou nan syel la. An nou sere tout byen nou nan syel la. La rouge pap ka moun pap ka manjel bèt pap ka manjel se ti konsèy sa mwen te pote pou ou se zanmi w se sè w sè John pase yon bon joune Bondye beni w an nou sispann gen kè di aprann aprann konsidere yon moun lèl vin devan nou avèk yon ka Ijan yon ka, ijan yon ka emèjènsi. Aprann konprann sa. Aprann konprann lè yon frè nou, lè yon sè nou nan yon difikilte. Aprann konprann ni, konprann ni. Si w kapab ede l, ede l. E Dye pa p manke pa beni w. Bondye pa p manke pa beni w, frè m. Bondye pa p manke pa beni w, sè m. Aprann konprann moun. E pou Dye li menm kapab konprann nou. Aprann ede yon moun. E pou Dye li menm kapab ede ou. Lè ou nan difikilte, aprann ede moun. E lè ou menm ou nan difikilte, Dye li menm l ap voye moun sou chemen ou ki pou ede ou tou. Pase yon bòn jounen dan le Senyè. Bondye beni ou se zanmi w lan, se Sè John. Bye!